Hello hello, byenvini yon lòt fwa sou platfòm sa pou yon nouvo epizòd. Epizòd sa yo disponib gras ak konpayi Gafeng Importment SRL nan lide pou akonpanye moun ki vle ak moun ki deja ap rantre plat. Yo espesyalize yo nan zafè jesyon, kreyasyon ak kapasitasyon pou biznis. Yo ofri bon jan solisyon avèk metòd ki pi bon pou ou oubyen pou konpayi w la. pandan yo respekte politik ak filozofi ki yo deja etabli.
Wi Non Wi Non Wi Non Humm. On lòt fwa ankò, byenvini. Byenvini nan ane 2022 a, e sa se premye podcast mwen pou ane a. Petèt ou pral di m ke jodi a se premye fevriye, pou ki sa m deside, ou pou ki sa m pa t janm fè yon podcast pandan mwa fe, mwa janvye a. Rezon senpl, m te vle kite mwa a pase. Paske gen moun ki ale an janvye avèk rès bagay desanm ki potko menm fin viv desanm. E gen moun ki potko fèmen kèlke pòt, kèlke seyè nan ane 2021 an. E tou gen moun ki tap tatone tou. Men m panse apre 31 jou. On mwa fin ekoule, m di non. Ban m vin avèk egzakteman bodkas sa pou nou. Ki se wi non. Padon. Wi non pou ki sa? Wi non se paske anpil nan nou pè mo non an. Nou pran plezi lè yo di nou wi. O wi! S on plezi lè w mande yon moun yon bagay pou l di w wi. S on plezi lè ou solisite sèvis yon moun, tout sa, tout bagay se wi. Ou pa, ou gen pwoblèm ak non an. Le jou yon moun di w non, menm si l te konn di w san wi, le jou l di w yon non, Ou gentan santi w ta mouri. Ou gentan santi moun sa ofanse w. Ou gentan santi yon pakèt bagay. Moun sa te gentan pa bon moun, li te gentan pa t egziste. Men poukisa? E tout tan l t ap di w wi yo? Ban m di w, si wi se yon repons, èske w konnen non tou se yon repons? E ou pran non pou repons negativ. Men non, non gen menm efè wi genyen an, li ta dwe gen menm efè a lò nan laviw, li ta dwe gen menm efè a sou ou, paske pafwa non an yo diw la se yon non e tanporè, se pa yon non definitif li ye, ou non sa yo diw la son non pou byenw, M sonje, gon bòdkas m te fè m te di, se pa tout non ki se desepsyon. Ebyen, se egzakteman sa m vle raple w. E, m pa pral pale de desepsyon nan non ki gen nan non ou ki gen nan wi. Men m pral pale w de efè pou w pa kite non fè sou ou. Anpil nan nou gen biznis. Anpil nan nou ap vann. Ou n ap travay. Men, nou ap panse yon lòt fason. Ban m pran egzanp moun ki gen biznis yo. Ban m pran egzanp vandè yo. Gen moun k ap vann ki panse tankou achtè. Kòman? Avan menm yo al ofri on moun on pwodui, ou gen yo tou di tèt yo, entèl pap achte nan menm. Entèl pap achte pwodui a. Entèl pa bezwen pwodui a. Entèl li pa nan nesesite l. Poukisa w gentan ap bay tèt ou repons san w pa poze moun nan kesyon? Ou konnen sa se mantalite achtè li ye, li pa mantalite vandè. Paske yon vandè, li lanse l e l ap tann repons lan. Nenpòt repons lan, li se yon gen pou yon vandè. Sispann di sa w panse de lòt moun yo. Sispann di sa w anvi petèt tande de lòt moun yo. Men kite moun yo pale pou tèt yo. Si w ap vann yon pwodui, ou poko al ofri moun nan li, pa gen tan di l pa p achte l, pa gen tan di l pap ka achte l, pa gen tan di li pa bezwen l, ou pa konnen si l bezwen l. E m pral di w yon bagay, ou gen dwa pa t janm panse avè l, gen bagay Mwen menm ansanm avè w nou bezwen, nou pa menm konn si nou bezwen l. Jiskaske nou wè l. Gen bagay ke nou nan gran gran bezwen pou li, se lè nou wè l yon moun genyen l, oubyen lè nou wè l nan televizyon, oubyen lè nou wè l afich yon kote kèlkonk, epi waww! Men bagay la m te bezwen an wi! Men avan sa. Ou pat janm te kapab eksprimew pou te di men li. Paske gen bagay vreman nou bezwen nou pa konnenl. Eske ou konnen si iphone tap panse konsa li pa tap janm ap lanse iphone suit iphone iphone suit iphone menm jan a samsung. Poukisa paske sa pa gade yo kote gen 11 lan sa pa gade yo kote gen 12 la. Sa ki enterese yo yo menm se mete yon lòt a dispozisyon pou achte. Yon vandè, li pa la pou l di men sa achtè la ap achte ou pap achte. Vandè la, li la pou l dekouvri bezwen achtè la e vandè la menm la pou l kreye bezwen an. Mh mh mh. Vendeur la la pou l kreye bezwen an. Aayy m pa konnen si w prè pou konvèsasyon sa a. Men vendeur la la pou l kreye bezwen an. Vann, se vann w ap vann. Ou pa la pou panse tankou moun k ap achte a. Ou pa la pou di li poko bezwen, ou la pou prezante li. Di l benefis yo, di l karakteristik pwodwi a. di men pou kisa l bon, men nan kisa l ap ede l, men nan kisa l ap ede fanmi l, moun ki nan anviwònman l, men ki chanjman l ap pote pou li. Se wòl ou sa, se travay ou sa. Sispann bay repons pou yo. E ou konnen nan menm ribrik non an, ban m bon egzanp. M gen moun ki konn vin lakay mwen, kote m rete a se nan katriyèm etaj, men gen yon pòt anba, Fòk moun ouvè l pou ou. Pòt la konn toujou fèmen. Men pafwa, pòt la konn ouvè. Gen moun ki rive devan ki rele m nan telefòn ki di m, Serge, pòt la fèmen wi anba. M di, Ou si? Wi l fèmen. M di, Ou eseye manyen l, ou eseye bat pou w ouvè l? Non, m poko. M di, Eseye manyen l. Poukisa? Se paske m konnen nan lespri nou oubyen sibkonsyan menm, Ou nou me, ou nou pwograme pou sa nou konnen an, pou se li nou fè pou nou pa fè yon lòt bagay. Ou pou sa nou panse nou konnen an. Ou pou sa nou, se kòm si, e, e, pa, kòm si, kòm m ta di w li la, nou, nou, nou pa vle fè yon lòt bagay. Nou pa vle, kòm si, evolisyone. Nou pa vle kite lespri nou travay pou di enben oke. Li ka ouvè konsa l ka pa ouvè. Li ka fèmen konsa l ka pa fèmen. Manyen l. E lè m pafwa m konn di moun yo manyen l, pòt la konn ouvè. O, m sezi. O, m pa t konnen. Non. Se menm jan an, avan w di yon bagay p ap rive nan lavi w, an byen eseye l. Avan w di yon moun p ap achte nan men w, ofri l. Avan w di On moun pap fè w kado on bagay li pap ba w on repons, mande l, sispann mande, kòmsi sispann bay tèt ou repons ke w panse moun nan pral bay la. Sispann kanpe devan pòt epi pou w di pòt la fèmen. E menm jan tou, sispann kanpe devan opòtinite yo pou w di pa gen anyen ka pral rive, pa gen chanjman, Pa gen bon bagay ki pral pase. Gen bon bagay ki pral pase si ou menm ou vle l pase. Gen pòt ki pral ouvè si ou menm ou kanpe devan l e ou manyen manch lan. Paske pandan w ap manyen manch lan, gon moun k ap santi, gon moun k ap fè mouvman nan pòt la, k ap ouvè pou l gade. Ou pandan pòt la. fème a devanw lan men ou pa konn si l lòk epi imajine w gon moun ki sòti kotel sòti li pap li rantre epi l ouvè pòt la sak te genyen an sak ki te sèlman pou ou a moun ki rantre anvan w lan jwenn li non pa fème w devan opòtinite yo pa fème w devan yon achtè ofri l. E pa fème lespri w devan anyen pou ane sa. Sa se konsèy mwen pou ou pou ane a. Ouvè lespri w. Lanse w. Tante. Oze. E sitou, eseye. Pa bay tèt ou repons. Kite moun nan ba w repons. Pa di men sa l panse. Kite l ba w repons lan. Paske sa l panse a, lè w al vann li pwodui a, Li gen dwa pa achte l nan mwen jodi a, men l konnen ou vann li. E l te gen dwa pa ka achte l nan men w, paske mwayen l yo pa pèmèt li, men lè l tande yon lòt moun ap di l bezwen pwodui sa a, l ap di, Entèl vann li. E w konn sa k fè sa? Ou konn gras ak ki sa? Gras a paske w te ofri l li. Si w pa ofri, ou pa ka di w pa ka vann. Ou pa ka di ou pap janm vann. Si w vle ane sa diferan pou ou, fòk ou kòmanse panse diferan e fòk ou kòmanse fè bagay ke w pat janm te konn fè nan lòt ane yo. M ap tann ou pou yon lòt bòdkas semèn pwochèn. Mwaww! Tchaw tchaw!
Si w te renmen epizòd sa, tanpri pataje l avèk zanmi w, fanmi w, epi pa bliye pou w kite yon kòmantè pou w di nou sa w panse de epizòd sa. Konsa tou, si w ta genyen dout ou ta bezwen nou ede w nan kesyon biznis ak devlopman pèsonèl, ekri nou, pa ezite. Non mwen se Sergine Pierre Edmond, lisansye nan administrasyon, mastè nan jesyon dè resouzimèn, Spesyalis nan Coaching de Devlopman ak Pwogramasyon Neurolengwistik. A la pwochèn pou yon lòt epizòd.